M pa konn konbyen fra vre ou konn ap eseye di mennaj ou bèl ti pawòl yo pa fè efè sou li m pa konn konbyen fwa ou eseye fèl damou ou pa kapab m pa konn konbyen fwa gen de sms ou ekril e poutan ou wè yo pa fè okenn efè tèlman sms yo pa efikas yo pa bèl bon m pa konn youn nan fwa sa yo men sèl sa m konnen m ka baw bèl sms ki pou aranje tout fwa sa yo m ka baw bèl sms ki pou fèl damou fèl renmenw plis eksetera. Èske w prè? Si w prè, an n pase avèk premye bèl ti sms ou ka lage nan kò Lèt Li Alfa a. An n ale konsa. Baby, si m ta gen yon sèl chans pou m chwazi ankò, se ou menm mwen t ap chwazi san ezite. Ou se pi bèl istwa ki janm rive nan vi m. Mwen pa pwomèt ou yon vi san pwoblèm, men mwen pwomèt ou m ap toujou rete bò kote w, kenbe men w. epi renmen w ak tout kè m. M renmen w plis pase sa w te ka imajine. Yow! Ou gen mennaj ou, ou ale avèk yon ti pawòl konsa. Ou pi dwa pale avè l epitou ou di l sa konsa, yow! L ap frape l menn, l ap rive sou li. Ann pase avèk yon lòt ankò Alpha. Gen moun ki antre nan vi yon moun epi yo pase. Men ou menm, ou antre nan kè m pou toutan. Ou se sous lajwa m, fòs mwen, lapè m. Chak fwa, chak jou mwen remèsye Bondye paske li ban m yon moun tankou w. Mwen renmen w plis pase yè, men mwens pase demen. Yow! M pa konnen ki kote w ap swiv videyo sa. E mpa konn nan ki peyi ou ye men esansyèl la se pou like video a kòmante dim kisa w panse èske w renmen bèl ti pawòl sa yo èske w panse e de jou an jou map vin pi fò yè m bezwen konn sa yo poum teste kapasite m ok men yon lòt ankò si yon jou ou ta santi tout moun vire do ba ou sonje toujou mwen la. Mwen pap janm lage men w paske lanmou m pou w pa depann de bon moman sèlman. Mwen renmen w menm lè vi a difisil e m ap toujou chwazi w. Alò, m pa pral di konsa pou di fanm, pou di yon ti zòzò pawòl sa a vle di yon fanm ke w pa renmen, bagay sa. M konnen ke gen anpil nan nou, nou bezwen enpresyone fanm, nou bezwen yon fanm kole sou nou, nou konn chwazi di bèl pawòl sa yo malgre nou pa renmen l vrèman. Men m pa vin wè se yon bòn ide non. Pase to ou ta lap vin dekouvri ke ou pat renmenl vrèman. Li pase avèk yon lòt ankò tande. Ou fè kèm bat yon fason okenn lòt pat janm rive fè. Chak fwa mwen tande vwaw oswa mwen wè souriw, tout sa m anvi fè se rete pi pre yo. Se ou mwen mwen vle pataje tout rèv mwen. ak tout vil. M konsyan ke pafwa m pa ba nou sms, men jodi a la m deside ba nou sa yo. Sa pral fè, bon si m pat fè video sa pou nou sa ta pral fè m 4 jou la eskize m pou sa paske chak 2 jou m ta sipoze ba nou video. Ann ekri lòt sms la ankò Alpha. Mwen pa ka pwomèt ou m ap toujou fè tout bagay byen. Men mwen ka pwomèt ou yon bagay ki pi enpòtan, mwen pap janm sispann renmen w. Chak jou m ap fè tout sa m kapab se pou m fè w santi ou se fanm ki pi enpòtan nan vi m. Ou pa konnen lè w gen mennaj ou, ou montre l ke kijan li enpòtan, ou montre l tout priyorite ke li gen nan vi w, sa konn vin fè l renmen w anpil. Konsa tou, gen de fanm tou, lè w ba l twòp priyorite, yo konn pase yo nan tete. Sa e fanm ki pa renmen w vrèman wi. Sa vle di, Fèt atansyon ok alfa ann ale avèk yon lòt ankò si lanmou w te yon figi li tap sanble ak ou si bonè te gen yon non li tap pote non w mwen vle mwen vle sèlman mwen pa vle sèlman renmen yon pati nan ou mwen vle renmen w an antye mwen swete nou kontinye mache ansanm. Jiskaske cheve nou blan. Alò, e pa tout gason k ap gen kè pou di pawòl sa a non. Jiskaske cheve nou blan. E pa tout gason k ap dakò pou l vyeyi avèk yon fanm. Alò, sa ka rive nou ka pa itilize sms sa. Men mwen, m jis mete l. Ok? Paske tout pawòl gen moun yo. Ou konprann Alpha? An n pase avèk yon lòt ankò. Be, pa janm doute de lanmou m pou ou. Menm lè m pa jwenn tout mo yo pou m di sa m santi. Kèm toujou ap rele nonw. Ou se fanm mwen renmen, mwen respekte e mwen vle fè kè kontan chak jou. Ooh silvouplè pataje video a. Ou mèt patajel. Ou mèt kòmante. Dayè m bezwen tout sa yo pou m avanse. Ann pase avèk yon lòt ankò Alpha. Mwen pa bezwen okenn lòt moun pou fè vi m bèl. Paske ou deja fè sa pou kont ou. Mwen swete chak maten mwen leve se vizaj ou poum wè chak swa m domi se lanmou w mwen repoze mwen renmen w mwen vle w konn sa e anyen pap janm chanje sa alò si w renmen fanm nan vrèman gen kè poze se w dil sa. Pa pa pran pòz fè kou ou sèl fanm nan ki pou ap di bèl pawòl ou menm ou pa ka dil. M pa nan bagay sa, m pa nan bagay gason mare tankou pou eksprime santiman w bay mennaj ou yo ou mare yo santi sa son pakèt afè, santi sa son pwoblèm. Non Alpha, e gason w ye. Pran responsablite w Alpha. Ok ann pase avèk yon lòt ankò Mwen pa bezwen yon vi ki pafè Tout sa m bezwen se ou Avèk ou menm ti moman ki pi senp yo tounen pi bèl souvni Mwen vle kontinye renmen w pran swen w epi fè w santi chak jou jan w enpòtan pou mwen Je t'aime ma belle Ooh. Alon ta kitem tonbe nan madanm ou mesye pou map dil bèl ti pawòl sa yo mesye pap wap pèdi fanm sa wi pase mwen menm gen tout kalite pawòl mwen menm gen tout kalite may gen tout kalite bèl ti pawòl ki ka pran kè mennaj ou alon bat poul pa tonbe anba men ann pase avèk yon lòt ankò alfa be je t'envoie un message d'amour pou ne pas que tu m'oublies. Mè zan reyalite, je ve tanvwaye mè zye pou te vwa, mè lèv pou tanbrase trè fò. An bon kreyòl, ou di fanm nan konsa ke ou voye ti mesaj damou sa pou l pa bliye w. Mè an reyalite, ou voye zye w pou l wè fanm sa, pou l te ka fikse yon rega sou li e w voye lèv li, lèv ou pou anbrase l avè l, voye bouch ou pou anbrase l, bagay sa bon m pa konnen. Ou menm si w bezwen achte premye dokiman an, se sou WhatsApp map ka voye l ba ou. Lè m fin voye l pou ou sou WhatsApp, e wap nik li yo. Ou ede m voye l ba ou, wap nik antre ladan wap li yo, wap wè tout sa yo, sa se paj yo. Bon yon ti jan flou yo pou nou pa byen wè yo. Men e pa konsa lap parèt an reyalite. Lè w fini, ou pral sou galeri telefòn ou, wap wè tout paj yo ke w sot. Li sou whatsapp lan wap wè tout bagay sa yo. Men ou menm kote ki fè kopi ou ka al sotil. Kote ki fè kopi ou ka al sotil. Si ou vle ou sotil. Si ou vle tou ou pa sotil ou kenbe bagay ou sou telefòn ou. Men si ou sotil tou l bon si ou pa sotil tou. E pa gen okenn pwoblèm. Ou pa bezwen anpil kòb pou achte l. Ou bezwen 150 goud. 30 dola ayisyen. Ou ka peye l pa natcash, osinon moncash, osinon mini, natcom ou digicel. Si ou enterese ekri m sou nimewo sa whatsapp sèlman.